Nan ekip Real Madrid la li pral pran seleksyon brezilyèn nan. Men misye ap vin nan ekip Brezil ki gen kriz. Deja bon rezilta. Nou ka di. Brezil poko fin garanti li pral jwe mondyal 2026. Byen ke desten nan menl. E nou wè se youn nan rezon ki fè Brezil nan revoke Junior Dorival. Deja echèk nan Copa America a epi sak swiv yo. Defèt kont Ajantin lan se te defèt de se te defèt de two a. Kounya lòt kriz la se ki se li lye avèk administrasyon. Nan moman Brezil ap negosye avèk Carlo Ancelotti, Carlo Ancelotti te te te sou kontra avèk Real Madrid. Sa vle di se yon antrenè ki poko konnen si li t ap rete nan ekip la. Dayè se paske Real sitou. pa vle kenbe Ancelotti ankò, yo al dèyè Xabi Alonso ki fè Ancelotti al nan Brezil. Paske Ancelotti kontra l t ap fini nan mwad jen 2026 avèk Real Madrid. Donk li te rete yon ane kontra. E Ancelotti te toujou renmen repete l ke li ta renmen ale, li ta renmen kite ekip Real Madrid la, menm lè Florentino Perez ap kite l an 2029. Men finalman Real Madrid pa vle kenbe l. Li siyen nan ekip Brezil la. E deja pou sinyati sa te fèt te gen anpil moute desann. Gon gon peryòd Brezil pa dakò e Real Madrid pa dakò. Real Madrid fin ta pral onore misye, yo te yo te met veto yo sou li yo pa kite e Ancelotti siyen avèk Brezil men finalman yo yo fin dakò. Men sa k vin rive sè ke dosye sa a gen lòt bagay ladan l. Sinyati Ancelotti nan nan ekip Brezil la. Gon yon moun yo rele Diego Fernandez ki te patisipe aktivman nan vini Ancelotti nan nan Real Madrid. E misye te jwe yon wòl ajan kareman. Men pwoblèm ki vin genyen, daprè enfòmasyon kèk medya brezilyen e ladan yo, E Yol Esporte m kwè pale sou sa, AFP, ki li menm Agence France Presse pale sou sa tou. Misye pa ta gen lisans pou li ap antre nan dosye, li pa kalifye, pa gen lisans pou sa, pou l antre lan dosye siyen jwè oubyen siyen e antrenè pou l nan negosyasyon sa yo. Yon lèt fifa voye bay Brezil m kwè se le 28 me, Yo ekspoze pwoblèm lan, yo di misye pa gen lisans, fò eksplike an detay sa misye t ap fè lan negosyasyon sa yo. Deja Brezil te kòmanse yon negosyasyon nan yon peryòd antrenè a te sou kontra, epi Diego Fernandez ki sa l t ap fè nan negosyasyon sa yo? CBF la li menm te pale sou sa, yo pale avèk AFP sou sa, yo di gen de bagay ki konfidansyèl, nou pa ka di la. Sitou se ansyèn administrasyon ki t ap negosye avèk Ancelotti. Lè yo di ansyen administrasyon an, se administrasyon Ednaldo Rodriguez t ap dirije a. M di t ap dirije paske misye pa nan tèt CBF lan ankò, paske 15 me 2025 yo destitiye misye. Sa vle di Ancelotti vini nan yon moman kriz nan seleksyon brezilyèn nan. Kounye a sa k ka rive nan dosye sa a? Dabò, se fò Brezil, CBF la moutre Diego Fernandez klè kisa l t ap regle nan dosye a, èske l gen. Li gen kapasite pou l te la. Aprè yo te di misye se kòm konsiltan li te la. Men a si l parèt misye jwenn plis pase 1 pwen 2 milyon euro nan kad dosye sa a, nan sinyati Carlo Ancelotti a. Fòk yo di sa misye t ap fè la a, an n di eksplike an detay. Yo ap bay e ap gen kesyon tranzaksyon ladann, yo ap bay an detay sa Diego Fernandez t ap fè. Si tout fwa ke Brezil pa ka pwouve l oubyen. le fèt ke misye li menm, se bon wòl konsiltan li te gen, li te gen yon pi gwo wòl nan sinyati Ancelotti nan seleksyon brezilyèn nan, ka gen sanksyon. Nou poko la yo, paske ap gen yon ankèt kap ouvri sou sa, aprè nou pral gen plis enfòmasyon sou dosye sa. Men Ancelotti ap vini nan yon peryòd kriz la, e Brezil nan moman an, prezidan, moun ki te prezidan CBF la pa la ankò, li destitiye. Epi menm sinyati Ancelotti a tou li menm li poze pwoblèm. Paske Ancelotti pa nan fason l vini an gen de iregilarite ladan l sitou moun ki t ap mennen negosyasyon yo daprè medya brezilyen yo avèk AFP misye pa genyen ase lejitimite pou l fè sa li pa gen lisans pou l antre nan kad yon dosye konsa. Si cbf la ka pwouve misye se te kòm konsiltan li te ye. pa gen iregilarite ladan l, sa ap pase pou yo, men sinon li ka konplike. Men nan moman nati sanksyon an nou poko konnen kisa ap ye paske ankèt an kou, lè ankèt la fini petèt n ap konnen kisa ki ka tonbe pou seleksyon brezilyèn nan. Men an atandan Brezil li menm le 5 jwen yo pral jwe kont ekip Equateur la. 5 jou aprè, Brezil pral jwe li menm kont ekip Paragwe a, Brezil ki li menm lan eliminatwa mondyal e yo desten yo lan men yo, Brezil bezwen kalifye pou mondyal 2026. Carlo Ancelotti li menm li vini avèk misyon sa menm pou bay Brezil mondyal lan, 24 an aprè yo t ap chache l. Depi 2002 Brezil fè genyen koup di mond e sou retire mondyal ki te jwe lakay yo 2014, Brezil pa menm rive nan demi final nan konpetisyon sa. 2006 la Frans mete yo deyò kar de final e Thierry Henry fè gòl la match la fini 1 zero. 2010 se la Oland ki mete yo deyò nan menm tou la Schneider fè 2 gòl yo. 2014 m sot di l yo fè demi final lakay yo kote Lalmay kraze yo. 2018 se Beljik ki mete yo deyò e nan kar de final ankò. ke Bèljik pral elimine aprè kont Lafrans nan demi final, epi 2022 se Kwowasi k mete yo deyò. Donk si w retire 2014 Brezil te fè demi final lakay li, depi 2002 lè yo fin chanpyon yo pa janm rive nan demi final. Donk Ancelotti gen yon gwo misyon la, dabò pou rebay foutbòl brezilyen an yon lòt souf nan zòn nan e o nivo mondyal pou y al genyen konpetisyon sa a kote Brezil ap chache l depi kèk tan e Nan menm preparasyon sa tou, Sefer gen 2 jwè ki li menm parèt mwayen parapò avèk pèfòmans yo nan seleksyon an pou yo atenn yon lòt nivo. E si gen yon moun nan kolaborasyon l avèk Vinicius ki ka fè sa, se Ancelotti. 2 match joune fifa mwad jwen yo pral kòmanse ban n kèk eleman repons, nou pral wè sa Ancelotti e. ap ajoute oubyen retire nan seleksyon brezilyèn nan, byenke m kwè gen 2 jwè ki nan plan Ancelotti k pa, ki poko nan seleksyon an. M panse Neymar s on jwè depi l pa gen pwoblèm fizik, misye s on jwè ki li menm k ap antre nan seleksyon brezilyèn nan. Aprè se ki avannsant misye prale fè tan avè l, èske se menm chema nan Real Madrid sezon 2023, 2024 la, l ap jwe a 2 jwè devan k pa fòseman avannsant 2 metye? Jan l te fè l avèk Vinicius Rodrygo, nou pa konnen. Si e konsa, Vinicius avèk ki lòt jwè? Se lòt kesyon. Epi tounen Casemiro nan seleksyon brezilyèn nan tou, li pral enpòtan pou n gade l paske Casemiro e travay avèk Ancelotti deja, yo konnen yo fè siksè ansanm. E misye fen sezon l an Manchester United la, misye te trè bon. Si gen yon moun an n di lan vrèman lan dezyèm pati sezon an Manchester United la ki te bon, Si n retire Bruno Fernandes ki se meyè jwè Manchester pandan sezon 2024, 2025 lan, Casemiro te te fini sezon an byen. M panse se youn nan rezon, odela de e travay Ancelotti te travay deja avèk Casemiro, m panse fen sezon l lan nan Manchester United te bon. E dayè gon moman nan mèkato ivè la, non l t ap site pou l t al nan plizyè klèb, gen klèb turk ki te pale, finalman dosye sa te vin tonbe. M panse se. moute pèfòmans misye tap moute ki fè petèt dosye sa pa pale ankò e petèt sa ka fè l rete nan ekip Manchester United la pou sezon 2025, 2026. Genyen gen kesyon transfè kap pale nan moman an e gen anpil ekip kap eseye yo menm ranfòse yo e City li menm li bezwen vrèman Tijani Rejnaeders la kap jwe nan ekip Milan an. Li bezwen l e yo menm bezwen l pou ranfòse pandan pandan e avan Mondyal Klèb 2025 lan. Bon li rete pou yo jwenn yon yon yon akò avèk Milan, men paralèlman Milan AC li menm ta gentan jwenn yon akò avèk e Modric ki ta di yo wi pou sezon 2025, 2026 daprè medya italyen La Repubblica. Donk se se sa ki genyen pou pou Milan AC, Modric li menm. si lap kite Real Madrid apre Mondyal Klèb 2025 lan, men jwè sa pap kite Ewòp. Petèt sa tou di ke, bon men se sa m te kwè, ke Modric pat vle kite ekip Real Madrid la. M panse se petèt klèb la ki deside pa kontinye avèk Modric. Paske Modric li menm li nan pèspektiv Mondyal 2026. Li vle jwe konpetisyon sa, li vle rete anfòm. E Modric a depi. Aprè sezon 2023, 2024, non l t ap site pou l kite Real Madrid. E sa k fè, nan premye moman lè Kylian Mbappé vin nan ekip Real Madrid la, gon kesyon nimewo 10 ki t ap pale, èske l pral pran nimewo 10 la ou pa, men finalman Modric te rete. Men kounye a lè w pa gen kontwòl, paske si w te ret, lè w ret 1 an kontra, si w vle rete, se swa klèb la al fè yon gwo ponyèt li rezilye kontra w, men si tout moun vle onore kontra l ap fini. Men lè kontra w la fini kounye a, fòk ou jwenn akò kòb akò klèb la pou pou pwolonje. Donk nan ka Modric la, men mwen prèske sur se Real Madrid pat vle kontinye avantur la avèl. Finalman l ka ale lan lan lan lan ekip Milan AC a. E n ap rete an Italie paske Inter li menm ki sot imilye nan final Ligue des Champions e Inter ete sa pral enpòtan pou li. Ete sa pral enpòtan pou li paske yo ta dwe chanje. Antrenè Simone Inzaghi ta ta dwe kite ekip sa a, paske depi byen avan final la, misye te menm reponn kesyon sou sa, kote l te di dirijan ki la yo konnen l, yo konnen l pap li e se final la k pi enpòtan pou li e yo pral jwe pou yo genyen l. Men sa a fini trè mal pou li e men non misye ap tou ap vini avèk ensistans la nan e nan Gòlf la pou l al pou l al antrene nan peyi Arabi Saoudit e menm Se se paske se si Simone Inzaghi, se paske ekip Inter la e t ap chache rezilta ewopeyen, sitou depi aprè l aprè Mourinho. M panse misye fè 2 final avè yo nan yon entèval, se s on bon bagay pou yo. M panse se paske se misye pa vwa sa misye fè an n di e rezilta ewopeyen yo epi l genyen chanpyona tou antretan avèk Inter. Men an tan nòmal, yon ekip ki pran. 5 gòl nan yon final Lig dè Chanpyon, an n di si se yon ekip ki t ap pwogrese li te ka parèt yon fen de sik. Kraze nan final Lig dè Chanpyon e gen de ekip se de menm maton revoke. E gen de medya italyen menm k ap pale gen posi gen de pati yo pral reyini epi gen sa sou tab la tou pou pwolonje misye jiskan 2027. E askil parèt dirijan Inter yo vle misye rete. Kounya rès a sa vwa eske misye li menm lap vle rete, men paralèlman pandan gen medya ki fè konnen ke misye li menm gen pwolongasyon kap tann li, gen lòt medya ki di se se pratikman fini e yo menm kòmanse site non. E Fabregas fè pati moun yap site yo, gen Patrick Vieira ki site tou, gen De Zerbi nan ekip Marseille la. Nan ka Fabregas la men vrèman misye son son antrenè ki gen kont e. Misye rete nan premyè divizyon avèk ekip Komo an. Men se si non l ap site nan Entè, se pa sèlman Entè. Non l t ap site nan ekip Bayer Leverkusen nan, laprè Xabi Alonso. Finalman se Erik ten Hag. Non l t ap site nan Leipzig avan. Lè yon antrenè li menm non l ap site plizyè kote konsa, misye gen kont. Sa vle di travay li a, yo wè l. Men petèt misye ezite li di li ka fonde yon lòt sezon avèk Komo. Paske sa pa toujou garanti lè w fin fè yon bèl sezon nan nivo ekip ou ye a pou tou di sezon aprè lè w al nan yon pi gwo ekip sa ap reyisi. E pandan m ap di sa se Thiago Motta k nan tèt mwen. Thiago Motta te pran yon ekip Boloy li mennen nan nan Lig dè Chanpyon. E lè sezon 2023, 2024 la t ap kòmanse. Nou pa anpil moun ki tap fè miz sou Boloy tap fini nan top 4 an Itali. E Thiago Motta ede ekip sa kalifye pou pou Lig dè Chanpyon. Sezon apre a, Thiago Motta pa rete, li pa jwe Lig dè Chanpyon an, li al antrene ekip Juventus la, e sa trè mal pase. Si Juventus gon bon pati nan sezon l potko li pa janm pèdi nan Serie A a, men pa janm pèdi a sa pa ede l nan batay pou tit la paske te chaje match nul ladan l. E nan bagay sa a, ekip Juventus a li menm, pandan ekip la p ap pèdi epi li p ap jwe pou tit. Se Nap, Juventus, se Nap, Inter, epi ekip Atalanta a yon moman done. E pral gen yon seri de defèt ki pral konplike sitiyasyon e Thiago Motta epi ekip la pral elimine nan baraj Lig dè Chanpyon epi finalman e dirijan yo revoke misye. Gen menm gen dirijan k di se pi move bagay.

Sa a se, se, se a konsidere. Epi, pandan entèsezon an menm, apre, sa vle di apre lè sezon 2023, 2024 te fini, ekip sa a pèdi 2 eleman. Zigzi, li te youn nan pi bon bitè yo sezon dènye, kite yo al nan Manchester United. Ricardo Calafiori, kite yo ale nan ekip Arsenal la. La n ap site 2 nan pami tòp 5 pi bon jwè ekip sa a. Plis antrenè ki ale. Boloy rive fen sezon sa, donk mwen panse se se te yon bon bagay pou yo. Donk Fabregas m pa konnen ki chwa l ap fè, non l site nan AS Roma tou, m te bliye l, non l site nan AS Roma tou, misye gen kot, èske l ap fè yon lòt sezon nan nan Como oubyen l prale nan yon nan yon nan yon pi gwo kay, sa rete pou nou pou nou pou nou konfime li. E gon dosye gon lòt dosye Inter la m panse nan yon pwochèn edisyon n ap gen tounen sou li paske se pandan m Nan mikro la m rantre, aske l pa entèl yon skandal ekonomik, e skandal ekonomik lan se ki lye avèk de e de sponsò ke ekip sa te genyen men finalman pa gen tras lajan ki te bay pou yo, e sa k ap pale an Itali la, si tout bagay sa yo verite, se ta youn nan pi gwo skandal depi Calciopoli 2006, sa k pral fè ekip Juventus la desann nan dezyèm divizyon. Si Inter pran ladann e byen avan Inter gen 2 moun nan ekip Inter la, Simone Inzaghi e Calhanoglu te nan sa, kote nèg te non nèg yo te asosye avèk kesyon vann, kesyon ki lye avèk fo kat, on bagay konsa. Donk sa vin fè ke ekip Inter la pa sèlman pèdi final Lig dè Chanpyon an, yo ka pèdi antrenè yo epi nou osi te nan lòt skandal. Men m panse nan nan è epi jou k ap vin la yo n ap gen plis enfòmasyon sou dosye sa a. Men entè ki lye avèk de skandal ekonomik ke gen de sponsò l e ki sòti an Chin e tan don tan de non sponsò yo men pa gen tras ekonomik se te pou kouvri sitiyasyon ekonomik entè e gen de lajan ki ap sòti ou pa ki vrèman ou ou ou ou pa ou pa ka retrase yo donk se sa ki genyen nan nan nan nan nan ekip entè la apre toujou kesyon ki lye avèk transfè Atlético Madrid li menm e. Ekip sa nan Mondyal dè Klèb yo vrèman ap panse a sezon 2025, 2026 yo pandan nan Mondyal Klèb la. Bon dabò si non Griezmann tap site pandan yon bon pati pou Griezmann te te kite ekip sa, finalman l pwolonje jiskan 2027, mwad Jwen 2027 e yo pwolonje Koke tou men li menm se pou yon ane se se se mwad Jwen 2026. Men Atletico paralèlman daprè kèk medya espanyòl, e fè Victor Gyokeres youn nan priyorite l pou sezon k ap vin la. E jwè sa ki gen kot tou, gen anpil ekip ki pral bezwen l, e gen non Paris Saint Germain k site, gen Atletico Madrid la k vin antre nan dans lan, gen Chelsea pa yon moman k te konn site, Manchester United tou, men lefèt ke yo menm yo pa kalifye pou Lig dè Chanpyon 2025, 2026 sa ka konplike chans yo nan dosye a, menm si Gyokeres te travay avèk Ruben Amorim. E Atletico Madrid vle genyen misye. E Atletico ka gon on èd ki ki konsiderab. Nike ki se sponsò Atletico, ki li menm se sponsò Gyokeres tou, yo genlè tap ede Atletico nan dosye a pou transfè a fèt paske yo ta renmen jwè yo lon ekip yo sponsorize. E di Gyokeres ap vini, gen non la yo tankou Martinez ki site tou. Se sa m te pale lan entwodiksyon emisyon an. Eske pap gon chèz mizikal la? Sa vle di, si Djokeres ou ak ou byen Lautaro Martinez vini, Griezmann nan se sèten lap rete? Paske a yon moman done, non jwè sa yo tap site pou konble evantyèl depa Griezmann. Si Griezmann ap rete, omwen pou 2 sezon, epi Djokeres ou Lautaro Martinez vini, Ka gon pwoblèm de rich nan ekip Atlético Madrid la. Eske Sorloth oubyen Julian Alvarez youn nan yo ap kite? Se lòt pwen dentèwogasyon an. E Julian Alvarez la, non jwè sa asosye avèk ekip Barcelone nan anpil. Non misye asosye avèk ekip Barcelone nan e Enrique Cerezo ki se patwon ekip Atlético Madrid la, misye t ap reponn kesyon lè yo te di l Barcelone. renmen pwofil Julian Alvarez, misye te fè yon ti blag a sa, misye di mwen menm tou m renmen Lamine Yamal avèk Raphinha, men sa k gen nan sitiyasyon sa, mwen m panse si Atlético Madrid pran youn nan jwè sa yo, Gyokeres oubyen Lautaro Martinez, Sorloth oubyen Julian Alvarez ap kite ekip la. Se premye pati nan analiz la. Pou Julian Alvarez li menm, se premyè sezon l, m pa kwè l ap tou kite. e Atletico. Byenke nan mache transfè bagay yo ale vit, men sa k genyen nan ka Julian Alvarez la, si pwojè Atletico Madrid la pa ka mete misye nan yon sitiyasyon pou l ap genyen tit, m panse gen yon moman jwè a pap rete nan Atletico Madrid. E w ap wè pou premyè sezon l, misye fè yon sezon kòrèk, li fini pi bon jwè Atletico Madrid pou sezon sa a, e. Li, li, li, sa l te bezwen an, l te bezwen plis tan de jeu, plis responsablite, yo ba li l, li jwe wòl li. Men kounya, akonplisman kolektif yo pa swiv paske li menm, li, li, Atlético Madrid pa gen anyen. Men se sa k di lè w ap batay avèk Real Madrid, lè w ap batay avèk Barcelone. Gon moman Atlético Madrid klèman nan batay pou genyen Liga a. Gon moman l te devan, te gon seri de viktwa, an n di, nan mwad novanm pou rive nan desanm e nan menm seri sa yo bat Barcelone lakay ekip Barcelone nan men ekip sa pral tonbe e yo pral koule sitou nan peryòd yo pral jwe 8 tièm de final lig dè chanpyon kont Real Madrid nan menm moman an yo gen randevou avèk Barcelone nan chanpyona e nan koup la men m te depi lè m wè kalandriye sa m te poze kesyon sou ekip Atlético Madrid la m te di èske ekip sa ka rive anchene match yo. e anchene gwo match yo. Se pa kòmsi nan uityèm de final se se kont Sporting li ta pral jwe. Lè w pral jwe kont Real Madrid wikenn apre a, ou tonbe se Barcelone. Apre sa menm lè se yon ti ekip, 2 match sa yo ka gentan krake w. E anndan Real Madrid la, te gen te gen pwolongasyon, te gen seans de tir au but, sa ki ogmante e kantite tan w pase sou teren an. Donk ekip Atletico Madrid la koule men si ekip sa li menm pa ka bay Misye posiblite pou l genyen tit yo, to ou ta li prale. Mentnan eske Barcelone li menm ap ri rive rasanble ase lajan pou yo achte Julian Alvarez? Se la gwo kesyon an. Paske nan moman an, jwè k ap site nan ekip Barcelone nan avèk ensistans, se Marcus e se Marcus Rashford, se e Luis Diaz. Rashford la li menm se kòm pr nan prè l ap vini e jwè a pa gen pwoblèm pou l bese lajan li e sa l t ap touche nan Manchester United. Luis Diaz sa li menm Liverpool pa pa sou vann li. Sa vle di tout sa ou pral antre an kont, èske ekip Barcelone nan li menm e lap gen lajan. Lè yon ekip sot achte yon jwè pou anviwon 75 milyon euro, si ou vle pranl sezon apre a, fòk ou vin a plis lajan. Fòk ou vin a plis lajan. Donk se sa kap tann ekip Barcelone nan. Mwen m panse Julian Alvarez ta dwe fè yon lòt sezon nan ekip Atletico Madrid la, men janm sot dil la. Transfè yo ale vit. Si Atletico ka pran youn nan jwè sa yo m sot site la, Lautaro oubyen Gyökeres, sa ka fè li vin pi ouvè pou l negosye pou yon lòt jwè. E byen ke yo vle kenbe Julian Alvarez. Donk, pwochen jou yo, nou pa konn si pral gen dosye k ap akselere nan fenèt mèkato premye jwen, 10 jwen an, ladan l nou ye la a, oubyen si apre koup di mond dè klèb la, mwad jiyè, èske dosye sa yo e yo k pral tounen sou tab la. Donk se sa ki genyen pou pou e ekip Atlético Madrid la.
Mesye Dieuve se pral kòmanse chofe pa bò kote ebyen seleksyon nasyonal yo ki pral genyen pou yo jwe 2 match tankou seleksyon nasyonal Portugal la li menm lap gen poul jwe kont ekip Almay la se pral nan Ligue des Nations demi final. Ap genyen tou nan jedi kap vini la ebyen jedi si Bondye vle pral genyen match nan zòn am sid lan nan zòn am sid la nou konnen pral genyen match tankou ekwatè kap resevwa seleksyon brezilyèn se pral premyè match pou kalo ancheloti nan tèt seleksyon brezil lan ekwatè li menm lap resevwa match sila ebyen pou batay pou kalasifikasyon mondyal 2026 la ap gen paragwe kap resevwa ekip irigwe nan menm lè a epi chili ap resevwa ajantin Nan 9 è nan sware ap gen Espay. Ebyen se match sa k ap fè pale anpil la parapò Dembele ki pa make nan final Lig dè Chanpyon an. Ebyen anpil moun ta estime ke Dembele li poko fin klè nan dosye balon dò a. Ebyen pral gen yon match ki pral opoze l ant favori sa yo. N ap pale de Lamine Yamal akonpaye de Ousmane Dembele de menm tou pou Kylian Mbappé. Mbappé aprè l fin pititi a non l sone fò nan balon dò. Ebyen sezon an ki poko fini sèk la genyen ti batay. Lig dè nasyon sa ki pral jwe, aprè sa pral gen koup di mond dè klèb, eske yap enkli nan dosye balon dò a, Dembele li menm lap ladan, Lamine Yamal la pa prale paske Barcelone nan pa fè pati ekip ki pral gen pou yo jwe koup di mond dè klèb la. Kidonk aktyalite foutbòl la li menm li rete avèk sispenn pou kwè li la poko genyen ebyen klè vrè moun ki ta genyen balon dò a malgre Dembele gen yon gran avans men pou pa make nan final la ebyen Li deja kite dout nan aksyon sa a kòm balon dò a li menm ebyen balon dò sa a eske pral gen anpil pale bon bagay yo yo menm nou oblije ap tann men balon dò a anpil kesyon ap poze fè konnen balon dò a li ta toujou nan lari ou menm kòm fanatik foutbòl ou kapab klè pou di balon dò a nan lari ou pa ebyen nap tann. Daprè jounal Marca note 12 Xabi Alonso li menm li pap jwe avèk 3 defans men li pral pito jwe nan sistèm abityèl Real Madrid la ki se 4 3 3 eske fanatik Real yo kapab tann yon 4 3 3 nan men Xabi Alonso nou konnen misye ki se yon milye defansif el menm li jwe tou nan ekip li defansifman ebyen se anpil kesyon dout kap poze la pou konnen eske Xabi Alonso li menm li pral kapab ebyen. jwe nan fòm sa andedan ekip Real de Madrid la. Ebyen nou konnen nan sa ki gen pou avèk toujou batay foutbòl lan, ekip Brezil lan ki deja antrene avèk Carlo Ancelotti, deja gen pale kap fèt la de Ancelotti kote ansyen jwè seleksyon brezilyèn nan. Nap pale de Kafou, Kafou li menm nou konnen ansyen aryè dwa sa, misye ki fè yon bon pakou. nan seleksyon Brezil la e misye nou konnen ki se yon lateral dwa yo bay kòm meyè de tou lè tan brezilyen, ebyen Kafou di li pè, ebyen li pa genyen brezilyen k ap deplase nan premye lig lan, kidonk li genyen ebyen chans pou Brezil li menm li kapab genyen koup di mond sa, li di imajine w pou nou ta lave sèvo ebyen tankou Gary Neville avèk tout kòlèg li chak semèn. ke yo menm pou yo fè yo konnen yo se meyè di mond ebyen poutan li di yo lwen de la meyè a li di li prefere liga sa vle di se liga ki meyè pou li selon sa kafou ansyen aryè dwa li menm seleksyon brezilyèn nan se sa l fè konnen li prefere liga paske li di ebyen gen gran mantalite pou atenn final la ebyen pou genyen nan liga nan liga li di li pa genyen anpil bouch devan kamera nan televizyon kap rakonte mansonj sa vle di Se mit ke yo fè, ebyen Liga a li konsidere l kòm pi gwo, li di jwè espanyòl yo, yo menm ki vant nan mond antyè, nan lemond antyè, ebyen li pale de foutbòl laba a, men se pa mit, kidonk selon sa kapitèn nan fè konnen, ebyen li menm li ta jwenn tankou Liverpool ki gen nivo avèk tankou dèryè Liverpool li pa gen nivo pou l ta gen kòm Real Madrid, li di ebyen li pap janm fè deba paske. Li konnen ke Vinicius Junior li menm lap montre verite a nan mond lan antyè. Kidonk Vini selon li menm li ta meyè chanpyona ke premye lig la. Nap pale de Cafu li menm ki fè deklarasyon sila. E nap raple w tou Barcelone, Barcelone nou konnen nan aktyalite transfè deja genyen Johan Garcia la li menm. pou rejwenn FC Barcelone ki gen yon kontra jiska 2030, ebyen montan transfè misye se pral 25 milyon dewo, ebyen yon salè 4 milyon dewo bwit pou misye touche pa sezon. Joan Garcia ebyen se pral la nimewo 1 Barcelone, kidonk demach administratif yo yo deja ap fèt, dokimantasyon tou yo menm yo pral wè byento y ap kòmanse, ebyen egzamen medikal tou yo deja pwograme, Le Barça li menm ki deja prèt pou l peye kloz liberasyon.